Map frape mwen m pa tande m konnen se la li ye. Non Katia soti la pran chemen nan yon nèg lap vini demen si Dye vle. Ou konn la yo bwa Katia pat di li tap soti non. Non li pat konnen tou nan e sipriz moun nan ba li li vini epi tou li pa menm dil si tap vini non pandan lè pòt la li rele epi tou lal kwazel epi yo tou al ansanm.

Humm ti kaka trop Men mwen anyen pa ka fè Men moun men moun ki pran palo Nèg ki nan di w sa Depi lè Katia tap pale m de nèg lan m te gintan di ah Gen nèg pou kounya ou deside fè bagay lan m te di w la. Epi pitit se sak fèm kouri vin la sou tèt m oblije.

Ou antre nan vi m Ou ale ou sikatrize kè m Jodi a gade kisa w fè m Gade nan ki eta w mete m Pou jan m te kwè nan ou men M te prèt pou m te ba w tout sa ou gen bezwen Jis pou w pa t soufri Jis pou w pa t twonpe m Men elas Gade kijan w demantibile m Rose.
Bèl timoun tankou ou ka jwenn nenpòt dyaspora epitou wap kite Ah bay mamoun sa ou te sipoze fèl deja ou pat vin bezwen tann nou te di w sa ou te sipoze wè nan ki tan nap viv antouka cheri m byen kontan ou dakò nap pri Bondye pou tout bagay pase byen antouka demen si Dye vle Katia ap vini jedi si Dye vle nou prale kote a pou nal lòl eglise la tande Li ok antouka m byen kontan paske mavens mavens kòmanse ranse ak mwen pou mavens ranse tou li sipoze chache yon moun mezi pye li pa gad mezi pyel.

Jedi nou pral m ap ranse ansanm avè l lè l vini. Epi jedi pou prepare w pou n al jere sa tande. Sa ap fèt ton ti moman epi tou aprè kèlke jou w ap bon w ap ka fè sa w vle. W ap jwenn moun nou menm tou n ap mete w nan baz lan epi nan baz lan menm w ap jwenn moun te kè w ok. Antounèka ok Sam depi m di w m p ap rete non ou konnen.

Ki marvens sa ank marvens marvens li lè li tan poul te jwenn yon bon nèg tande antouka m pral lage zen an nan men katia bon m gentan pa sou bò sa ankò wi mwen mete sa la ouff yes marvens paka jwe fanm sa vre.
M ta eseye bliye tout sa Rose fè m yo, se bloke m ta bloke l sou telefòn mwen. M pa janm resevwa apèl fi sa ankò. Bloke w. Pase m pa kwè Rose ap ka ban m yon esplikasyon. yon bon definisyon de sa menm. Li pa gen mank. E li pa ka di nèg sa e pa nèg li. Nèg la ap manyen w.
Kèt, banm rele cheri an avanm rive lakay li poum konn sa kap pase ici. Sil la. Kèt, apal pa sone, banm relel ankò. Kèt, m pa jwenn li non. M retounen relel yon twazyèm fwa ankò, m pa konn sal genyen. Jan l renmen bwè kleren, kase kwa se bwè l bwè. O! Ayayay pero m pa jwenn li non Gèlè banm al lakay li pou m konn sa kap pase l.
Pou lè sa m bloke Rose. M pa bezwen konn anyen defi sa ankò. Vrèman vre m renmen w anpil Rose. Men ou jwe ak santiman m.

Sa vle di se wè m wè nou pa janm sòti nou gen lontan nou pa fè sa epi m te vle fè w sipriz la. Wi cheri mwen byen kontan sa wi paske m byen kontan ou fè m plezi a paske m te santi m vrèman sèl lakay la kòm ou rele m pou nou sòti a m byen kontan sa paske ou toujou fè kè m kontan ou toujou sòti avè m men si sa ka rive kèk jou nou pa sòti sa pa tèlman pwoblèm. Cheri se toujou yon plezi pou mwen lè m mennen w sòti ou konnen m renmen sa. Sa vle di m gen yon bèl bebe nan menm pou m di sa de jou an jou vin pi bèl. Mèsi wi cheri, ou konnen de jou an jou map vin renmen w plis paske ou toujou demoutre m ke ou toujou la pou mwen, ou toujou panse sakrifis pou mwen, map vin renmen w plis de jou an jou. Sa fè m plezi, sa fè m plezi e nan kè m kou ta yo nan kòman sa touche m.
Ou vin fè m pa kwè nan ou menm ankò Rose. Menm si w ta esplike m yon fason pou m ta konprann ou Rose, dezole. Pase w kitan brize kè m. Sa m te panse de ou a, pou moun m te retire w la, pou valè m te ba w la, ou vin pa gen ankò nan lanmou m.

Pou vin met ou deyò nan akwa. Ou pa ka rele lapolis pou madanm ou? Kisa m fè w? M vòlè w? Kisa w fè m?
Pou jan m te fè w konfyans ak kè m woz? Brèf, baby, bon nou la yon bon ti tan, avan nou demare avèk sijè a, ou pa t ap bwè anyen? Kisa w ta renmen bwè? Ah cheri, m pa t vle bwè anyen non. Baby, silteplè, pou yon bagay.

Apre sa di m nan cheri pa m mwen renmen w. Hein? Jodi a se sa ou chwazi fè m Rose? Hein? Mwen pa konprann de ki sa w ap pale m la. Hein? Ou pa konprann?
M rele w ou pa pran apèl. Poko. M bloke w lontan Rose. Pase m te kwè nan ou twòp menm. Franchman m sezi.
M te kwè nan ou twòp. De ki fason? Ki sa w wè? Ki sa w fè m? Ki sa m fè w? Gade. Hein?

Black map toujou kontinye fè sa epi ale pi gwo kote paske ou merite sa wi. M dase de sa.
E sak fè mwen fè w konfyans. Konfyans sa m dwe onore l.
Mwen fè w konfyans tou cheri.
Sonje m te di w depi m ale ou se premye moun kap vini cheri. Cheri ou pa di. Non ou renmen andwa? Wi mwen renmen l anpil li vrè man bon. Ok ok ok sa fè m plezi. E banm di w e pou lekòl la cheri kòman sa ye kòman kòman sa ye ou kòman w santi w w ap travay a lekòl la ou wè ou wè w ap byen w ap byen travay? Tout bagay byen pou mwen bon janti. E vre? Ok. E kilè w konte pran vakans? Sa w gen la? Wi nou pran nan cho wi. Koman nou pran nan cho a cheri sak pase. Rebecca cheri Rebecca ki relem nou menm nou chita a li di li pral bwe avèm jodi an mwen asepte de twa minit pase li dim konsa lal pipi ou konprann kat fwa paran Rebecca sou tab la se paskel tal pipi cheri. Eske ou ka banm prèv ke Rebecca te la. Cheri tontonm nan m konn di w la ki ki toujou ap banm pwoblèm li di l pa vle m gen mennaj la se li menm m wè k ap vin la cheri fè yon jan pou w ale cheri tontonm nan m te di w la cheri k pa vle m nan renmen an cheri leve men l ap vini men m prèske rive cheri pa kite di m men l ap vini cheri fè la fè la vin isi cheri men l ap vini m prèske rive fè la wi fè la cheri

Si l wè Dave la, l apral panse m te avan moun. Ki moun sa a? Kèt la, ou koumanke pran nan cho. O, m konn sa m ap fè. Ban m fè tankou m ap rele l, enpi lè l vini la apre m tap rele l. Hum, avan l antre nan apèl la.
Kisa vin fè la? Genlè se sak fè li tap relem nan?
Ou tande? Bliyem silvouplè deplase nan lakou a avanm rele polis pou ou silvouplè. Ok sa Al di an Pero lè ta vin konn verite wap regrèt kanmenm Va t'en va t'en Ok pou wap chèchem ou pa wèm Ok bliyem. Va tan! Va tan! Va aryè! Ou mèt bliye m! Bliye w si w te gen yon moun nan vi w ki te rele Merens! O! M kenbe moun nan nan pla men wi, kounye a la ap di m ke avèk zanmi l li te ye kote Rebecca. Cherie!
O! Cherie, dat m ap rele w la ou pa janm resevwa apèl la? A! M te nan lari cherie, solèy la anvi an cho m t ap prese m te vin bo w bagay glason la. M te nan lari, e pa pou depi pou dat m vin la m ap rele w pou w ka vin pran yon ti plezi avè m ou pa janm pran apèl la. M kòmanse pa gen kontwòl ou. Cheri m tou m te nan lari, m te wè apèl la sou, m pa t gentan pran l, m t ap prese m te vin ouvè glasye m. Epi tou, pou m fè se, se pandan ou fin chita ou ap, ou kòmanse ap bre men ke w ka fini se le moman w ap rele m. Sa sa vle di? Ou pa t ka rele m oparavan? Hum? Ou te avèk zanmi w. Ban m prèv ke ou te ansanm avèk zanmi w. Ou te ansanm avèk Rebecca. Rebecca pa la, nèg la ap manyen tout anba babi. Enben, ou, ou, ou pran m pou mawozo, ou pran m pou egare. Hein Paske m toujou ap ba w kòb chak kòb ou mande m ba ou a kounya ou pran m pou egare kounya.
Men cheri ou pa gade telefòn ou konbyen apèl mwen ba ou? Depi lè map deplase soti lakay la map rele w ou pa janm pran apèl la e kisa w vin chache la? Ou gen yon fanm ou pran randevou pou w vin bri avèl la? Se sa ou tap toujou di, m gen yon fanm map vin jwenn la. Men ou pa konnen tou se wap soti an demen si Dieu vle depi an aswè. Pou dim sa osinon an maten pou dim ke wap soti demen maten men ou prevwa. Misye m te vle fè w sipriz, m te vle fè w sipriz jis m ap rele ou pa pran apèl la, m panse son pwoblèm ou gen. M di se fini m ap fini pou m pase lakay ou pou m konn kisa w genyen. M ap rele w ou pa janm pran telefòn nan. Ok ok ok sa va sa va. Ou te gen randevou pou vin pase pran plezi w avèk fanm ou pa avèk fanm ou pa sa avè w. Non se pa fanm se yo, se pa fanm ou konnen se yo sèl. Sa se pwoblèm avè w.

E kounya kisa m pral fè hein e misye k peye lekòl pou mwen li menm ki tout mwen m pa gen manman m pa gen papa ou konprann kounya pou misye kite avè m kwè se Rebecca ki ka bay misye pawòl sou mwen ah m pa kwè. Bon m pa kite move lide antre nan tèt mwen pandan m nan pwoblèm nan paske m pa kwè paske m pa janm mal viv avèk Rebecca nou grandi ansanm ou konprann m pa kwè l ka fè m sa men m santi m dezole m santi m gen anpil pwoblèm.
Kote pou vini la. M ta swete lè wap soti tou relem dim sa avan ou nan lge a. Men cheri sim blo fèw fèw sipriz.
Oh shit Genlè jan manzè pansem ye a genlèl pansem konsa Map depanse kòb mwen nan ou menm hein epi wap remèt mwen sa epi ou te vlem konprann.
So m pa tèlman renmen sipriz. Enben ok pa gen pwoblèm. Lè m ap soti kounye a m ap di w sa yon jou apre. Ok. Apre sa ou anfòm? Mwen anfòm wi.
An mò w bèl.
Mwen mèsi wi.
E pou ou wi pase ou menm m ap rele pou te vin jwenn avè m. Ok. So ta sanble w chita la yon bon ti tan? Bon ti tan m ap rele w. Ou pa konn m y avè l manke m ba ou? Mwen te nan lari cheri ok. Sa pa pral fèt ok. M pa sou de sa. Ou pa anfom tou?
Mwen anfom mwen.
Fok mwen ta rele medam yo wi. Pou m di nan ki pwoblèm mwen ye. An pou mwen si yo ka banm yon konsèy. Antouka banm ale paske. Jan l mete m deyò an m santi m wont paske li menm pale sekirite yo menm pou yo pa kite m antre.
Kabrez a di m non. Kabrez a sa w regle menm? Tout bagay w ap fè ou mete sik nan li. Menm sa w fè nan bouch ou mete sik nan li. Waww. Ou konnen m anfòm sof ke lekòl la k pa ban m tèt chaje.

M santi m kontan jodi an wi M santi m bon sou Rose M santi m bon sou pebèch la Gaëlle panse l t ap bon sou mwen Mwen menm ki bon ki sou li menm. Humm gade janm fè yon plan. Plan mache vre wi. M te di Rose sa. M te dil Rose anonde m te di map fè boss la kenbe Rose. M te di sa. Mwen m te gentan di sa m te di tout tan m pa jwenn bout Rose m pa tap kite l anpè. Men fwa sa m jwenn bout li. Oh! Hey! M santi m an jwa humm. Lèm diw m kontan an, m kontan anpil kounye se mwen k pwal gen nèg sa nan menm. Se mwen k pwal gen nèg lan.
Bonswa. Bonswa madam James.
Madam James.
Mwen menm Rebecca depi m te di m te an m te nan deyò moun m deyè l nèt wi e se nan menm pou bòs la vini wi se nan menm pou bòs la vini kounya la m pral konvenk pou bòs la pou m pale avè bòs lan se nan menm pou lajan yo vini mwen m depi m te gentan di m nan bouda Rose la m nan deyè Rose nèt nèt ale m te gentan di m fò m te jwenn bout Rose wi. Epi tou, se mwen ki pou bay Rose. Epi si l posib tou wi, si l byen pale, m pa konnen. M ka ba li. Men apre sa, se nan men m pou lajan yo vini. Ki frekan sa? O, m bon nèt wi sou Rose. Lè m di w m kontan, m an jwa wi. Lè m di m an jwa, hee, m po ko ka wè yon bagay konsa. Mezanmi, medam yo pral vin la wi. Li fè lè, medam yo pral vin la. M pral pran pòz m pa konnen anyen k ap pase. Toutan y ap esplike, y ap pale, mwen m ap tande yo. Map mete kòm on ti jan pou yo pa sispèk. M pral tann medam yo la.
Se pa ou menm sa lotrejou ki rele James ki di James ou te wèm sou plas avèk yon nèg. Mwen menm? Limena! Oh oh, sa t gen la manman? Oh oh, apa kot Rose?

Oh nou oh oh nou ou nap tann la ou pa janm vini oh oh. Dil fè rapid nap tann li pitit humm dat sa. Ki pwoblèm sa ankò oh oh. Ok vini vini pitit vini eksplikem sa genyen an ap vini ou pa wè map kriye vini vini vini map tann ou fè vit fè vit. Iphone nan map tann ou mtande wap vin dim pwoblèm nan map tann.

Imajine yon ti fache pou yon moun fè, kon yo fon ti redi ankò w tande iPhone gen ta achte. Mwen pa kwè.
M pa kwè bagay sa. Bon mwen menm si yo te mete tou yo m ta pral m ta pral imite. Mwen konn poukisa m pa ta renmen sa rive, paske Rose se bon zanmi m. Nou zanmi depi nou depi ou konnen depi lè n ap fè filo.

Se kòmsi se mwen menm ou te di sa. Se misyon w te bay James ban mwen. Ban m di w, èske ou te wè m sou plas la avèk yon nèg ou t al rele James ou di James konsa, ou wè m sou plas avèk yon nèg. Tale, tale. Mwen menm James di w ki di w sa? Wi, se ou menm menm James ki t di m ki di sa. M pa ka kwè w se gason pou w ta gen djòl alèlè pou w ap vin di James. Kounye a lalòdj ou vini, ou jwenn mwen menm avè James byen pwòp,

Epa marim Gary non e janl met figil la gad. Mwen vwe wi paske m gen pwoblem santi lavim fini. Anfèt ki pwoblem ou Rose pale. Rebecca
ou pa sonje zanmi w lan nou te wè ou t ansanm avèl tou dènyeman an. Bon esplike m sa t genyen apre sa. Ebyen depi lè sa mwen rele marim nan li pa pran apèl m al lakay li li mete m deyò kòm kòm on chyen ou konprann epi map relel tou ou konnen.

di a. E pa avan ya ou dim konsa misye te fon ti fache avè w nou re byen. Talè talè talè.
Mwen menm wi James ki di w ki vin dim ke m te. Wi James ki dim sa menm. Fò m ta jwenn a James.
Fò w ta jwenn a James.
M ta swete lè w jwenn James ou pa al bay James manti sou mwen ankò. Paske w di James ou te wè m mèkredi a sou plas avèk yon nèg m ap fè romans. Ki kote w te wè m sou plas la? Non, ta sanble James ka bezwen vin pran w nòmal. Li jis chwazi. yon fason pou l pale avè w men l pa ka di ou pa ka rive ou di se mwen menm ki te di James. Depi ou menm montre m telefòn la achte pou ou li ta pral ba w kòb kounye a pou di m ey ban m di nou yon pawòl medam n ap sere m ey gen yon pakèt bagay n ap kache m ou te sòti avèk Rebecca avan yè e mwen menm kote m te ye poukisa nou pa t rele m.
Sa l ye?

Imajine map imajine. Ou serye sa w ap di a? Mwen soti la vin m fini e. Jan figi mesye sa pa bay moun sa. Genlè se figi gòch la pa bay moun sa. Koman gason ye konsa? E ok ou di m konsa pela pela pela pela wi Rebecca. Li di m mesye a di konsa ou gen lòt nèg. Ki lòt nèg? E ou te di m ou renmen misye. Ki lòt nèg ou gen sou li? M pa gen lòt nèg non mwen menm. Ta sanble se kèt manti. Sa w ap di konsa ki manti pou yo ta bay? Kiyès ki konnen w avèk misye tou? Ban m di w, se nou twa, nou twa zanmi. Imajine w, menm misye m poko rekonèt, ou poko fè m fè konesans. Se Rebecca ki konnen l. Imajine w, Rebecca p ap fè bagay konsa. Non, sa m konn Rebecca, Rebecca p ap fè sa. Imajine w, ban m di w pawòl lou sa. Ou gen dwa wè misye ap bat, l ap pran sou plan, l ap goute pou l wè ki reyaksyon. syon. Non la pa gen dout ladanl. Marim pa janm konn fèm bagay sa yo, afè ap pale sekirite poum pa antre, m relel li pa, sa vle di sa e kite nou kite, antouka Bondye li menm li granmoun li fè sal vle, e si se yon moun ki koz misye kitem, lap peye sa kanmenm paske m pa gen pou di nan mechansete pou okenn moun, toujou vle wè byen pou moun ou konprann, men m kite sa map lagel nan men Bondye ou konprann.
Aprè wap dim si yon moun ta fèw pèdi nèg sa wap se sit wap se lòt bon. M pa kwè misye e sou plan lap pwan tande toujou rete menm ou menm nan pa nan gade toujou rete menm ou menm sil rele w pran apèl la pale avèl bagay m pa kwè genlè e swiv lap swiv ou boubou pa swiv la pa gen swiv pa tris bebe m konnen m konnen m konnen m konprann sa wap andire ou kwè sa mwen ta swete ou pa ta janm bay James manti sou mwen ankò paske w pa ka vin jwenn mwen menm a James ap viv byen pwòp. Pou konnya la w gentan bezwen vin met divizyon. Wè mwen menm, kenpòt moun ki ta panse k ap vin met divizyon de relasyon mwen menm avèk James, se vil li pa bezwen. Paske wè mwen menm kot wè m la, m se yon fanm ki pa jwe avèk pèsonn. Wè devan mennaj mwen, mwen pa jwe avèk pèsonn moun. M di w sa byen. Jou nèlman ou ta al di James yon bagay sou mwen ankò, w ap jwenn avè m. M pa kache di w sa non. W ap jwenn avè m. Ou fè m sezi. Ou kapab wè m mete m trankil men m pa trankil. Jan w wè m nan la m pa timoun piti. Depi yon moun fè manti sou mwen w ap jwenn avè m. Paske m pa ta kwè ou se zanmi James ou vini pou geta ap vin bay tripotay. Pou geta ap vin bay manti sou mwen. Ya, pa tris bebe, pa tris kòkòt. Ou konnen. Misye sou plan. Mwen menm tout lide m ap di m misye sou plan.

sa. Pa dil pa met bae mal nan tèt li. Si son moun ki ta fèl kitel. Non e poul touye moun nan poukisa m di se poul touyel paske imajine w yon moun ap peye kay pou ou lap baw manje lap baw kòb e fakilte sa e ou wè son fakilte a chè. Non zanmim okipe pa mete bae mal nan tèt ou ou pa konn fè moun tande sam diw Poul lagel nan men Bondye Kòm nou poko konnen tou Nou poko konnen petèt misye se swiv lap swiv ou Nou poko konnen si se yon manti Wap met grenn nan deyò. Ou wè mwen menm m pa bezwen di ou wè sa nan kèm pou nou ta ye. M tèlman tris. Mwen menm sa fèm mal tou Rebecca. Ou konn poukisa sa fèm mal? Ou wè lo sa? Depi lo sa gen yon bagay la e pou nou tout li ye. Li separe l avè nou. Imajine w avan y a wè l gen yon iPhone. Li annik di nou misye pral ba l yon kòb la nou chak pral gen yon iPhone. Mwen menm ou panse m ta pral dakò yon bagay konsa misye? Swiv la m swiv ou tande. Swiv la m swiv ou pa gen tripotay pa gen moun ki ka fè sa.

Koman w pral santi w lèw wè James James avèm epi nap byen pase epi wap bal manti sou mwen li pa kwè nan sa wap di yo. Non fòm rive kot James paske tout sa wap dim yo la m pa konnen yo. Gade ou konn sam ta swete pou kòm m tande son djaz pou oi m ta swete jounèlman James ta dim ke ou di yon koze mal sou mwen map jwenn avèw map fè yo fouye mouda w m pa Diaspora grapyay.
Imajine nou sak fèm kontan konsa. Lò sa fè to kontan paske nèg la ri sou plan lap pran poki bon pouko ka pèdi nèg la pa jwe li pap pèdil li pap pèdil banm diw.
Medam banm di nou kitem pale kitem pale. Ban m di nou. Devine, devine, devine! Ou pa konnen depi avan yè m an tristès? M strese, m destrese. Di m non piti. Nou pa ka fè imajinasyon nou? Nou pa ka fè tèt nou travay? Ki ka plis ki sa? Ki boubout? Di m non.

Manzè toujou sòti yon jan poul gate bagay la nan menl.
Ya m konnen. Janm sot wè nèg la la nèg la kanpe m pitit.
Depi sou pale nèg la m pa deboute nèg la si m renmen l bagay non. Li gen mwayen e m gentan renmen l. M santi m renmen l. Paske. Se pa Lè map panse avèk sa Max fèm Imilyasyon m pran devan pòt Max M pa kwè nan blòdè ankò M pa kwè nan ti blòdè ankò Avan tou banm byen di nou Misye pa blòdè l pa twò bay non men Antre de Antre de Antre de yon pèsonaj Antre de cheri Mwen m se vi m bezwen fè M pa bezwen ni m konnen si e blòdè Si l pa blòdè bagay Se vi m, se vi a m bezwen retire kò m tankou non sans pou m bezwen fè fwaye m, se sa m bezwen medam. Konnen jan elèv lekòl yo ye nan lekòl la wi, nou dwe ap di pa blòd pou jan bou yo ye, ti moun yo pa gen dan sou nou.
Gad kote James mete m nan cho mesye. James genlè pa gason non. Paske m pa kwè si m di misye yon bagay konsa. Pou l rele madanm li pou l di l sa. M oblije m friz m pa ka di tifi a se mwen ki di l sa. Konsa misye te ka fè fanm nan touye m wi. Men fanm vre. Epi tou bouzen ap plede wi. Si m te konnen m te fè foto l lè sa wi. Fò m rive kot James wi. Paske.

Ou konn moun selman misye ka di bagay m pa chicha zanmim epi e nou 2 an wi apre sa ki lot moun anko pou misye di map okipe blòdè m pa kwè m pa kwè lou sa epi lekol la menm koman banm di vakans fini wi
epi vakans fini nou pa manke anpil jou non sak gen fok nou poulòp.